Se yon maladi ki karakterize an patikilye pa gwo tristès, yon santiman nan dezespwa, pèt nan motivasyon ak kapasite pou pran desizyon, yon diminisyon nan sansasyon plezi, manje ak dòmi. Se yon maladi ki fè w fè vye vye panse oubyen dèfwa li fè w panse ke ou pa gen okenn valè tankou yon moun. Nan sektè medikal, yo rele li gwo depresyon. Depresyon an jeneral rive nan yon peryòd. Li ka dire yon semèn, yon mwa, yon jou, yon jou, yon semèn, yon mwa, konsa menm yon ane. Depandaman de entansite sentòm yo, depresyon an ka klase modere, grav, defwa nòmal. Nan ka ki pi grav, depresyon an menm mennen nan moun, menm mennen moun tiye tèt yo. Ki sentòm depresyon? Santiman tristès pèsistan oswa pèt nan enterè ki karakterize gwo depresyon an ka lakòz yon seri de sentom fizik ak konpòteman tankou, ou pa ka dòmi, ou pa ka manje, enèji w ap bese, ou santi w enpuisan, ou pa ka konsantre, ou chanje konpòteman chak jou, ou toujou ap bese tèt ou, ap di m pa anyen, ou di m pa ka fè sa, ou kòmsi ou souzestime tèt ou. E jan m te di l pi wo a, li ka menm fè w rive avèk lide pou w tiye tèt ou. Lòt sentom toujou, se kilpabilite, w ap di konsa ok, ki jan m fè kite sa rive m, oubyen ou vin tèlman ap bagay ap trete tèt ou tèlman di. Dezespwa, ou pèdi enterè nan tout bagay, kòmsi ou pèdi enterè nan aktivite, tout bagay ou wè tout bagay sonb, ou tris, ou ap pèdi enkyete, ou vin vag tou, anyen pa di w anyen. Epi ou jis, ou jis, kèw toujou pa kontan, ou toujou, ou toujou, ou toujou fache. Ou byen jan, jan nou plis renmen dil la, ou toujou movèz imè, ou toujou ap oke, nenpòt moun ki pale avèw ou jis voye, voye yo anlè pou atrap yo. Lòt sansasyon ankò dèfwa, moun nan toujou chimerik, e moun nan, swa moun nan chimerik, swa moun nan, swa moun nan chimerik, swa l toujou ap ajite, e dèfwa moun nan kòmsi kriye anpil. Gen moun ki menm arive a izole tèt yo nan yon kwen. Oubyen, gen moun ki leve bonè, gen moun ki dòmi ta, gen moun ki, jan m di w la, nuit lan ajite pou li, li swa li pa ka dòmi, oubyen gen moun ki dòmi twòp menm. Fatig, grangou, oubyen pèdi pwa, pran pwa, sa va depann de atitid moun nan, sa va depann de ki jan moun nan ye. Si se yon moun ki renmen manje, w ap wè moun sa a, li pa manje ankò, l ap pèdi pwa. Si se yon moun ki pa renmen manje, moun sa a bridsoukou l ap pèdi manje. Ki donk, depi wè ap mande ki tip de moun ou ye, gen de fason, gen de jan li reyaji sou ou ki diferan pa rapò avèk yon lòt moun. Men, apati de sentòm sa yo, ou ka di yon moun li deprime nan yon sans. Ki sa k koz deprime? Jan m te di l deja a, se ka son moman ke w ap pase nan vi ou, epi sa rive ou di ok, ou vin ap kesyone tèt ou, w ap kesyone Bondje, W ap kesyone sitiyasyon an. Tout sa li nòmal antanke imen. Se nòmal pou yon bagay pase pou di ok, sa k fè sa pase? Kòman sa fè rive tèl fason? Ou ka kesyone sa k pase a pou w aprann de sa ki rive a. Ou pa sipoze ap kesyone sa k pase a pou w ap di ok, m pa t sipoze fè sa. Nou tout se moun, pa gen moun ki pafè, gen bagay ki rive w. Gen bagay ki rive w, w ap di ok, kòman m te fè kite tèl bagay rive m? Kisa, ou ka di ok kisa m te ka aprann de sa m kite tèt mwen, de sa m kite ki rive m nan. Men pa kòmsi pran l nan sans pou w ap bese tèt ou, pou di ok m pat sipoze fè sa. Nou tout se moun, nou tout se pechè, jan m renmen di l la. Sa a ka rive, entèl gen tèl kouraj pou l pa kite sa rive l patou men ou pa genyen l. Ou ka priye Bondye mande l pou li men pa kite sa pou w ap kilpabilize tèt ou pou w ap di ok m pa si m pa sa. So, pou nou ale nan tretman pou depresyon an, lè moun nan deprime anpil, li, gen de moun ki konn tèlman tèlman tèlman deprime yo mete yo sou gwo medikaman, medikaman sa yo rele yo antidepresè, antidepresè an kreyòl, antidepresè, se m ka di se gwo dwòg ke yo e ke yo ba moun ki deprime anpil. Kòm si gen moun ki tèlman deprime, swa moun nan vin twò ajite, oubyen moun nan twò yenyen, l pa bagay kòm si yo ba l yon bagay k ap bouste enèji li, k ap fè moun nan konbat depresyon an. Dèfwa tou yo konn jis di moun nan al, al, yo jis di moun nan al chèche distraksyon. Gen yon kote yo voye moun nan di moun nan ok al tande mizik, Ou byen gen moun ki di w, m pa konnen, al fè yon bagay ke w renmen, al ekri yon liv, al fè yon bagay. Jis libere lespri w de sa kòmsi ki fè w, ki fè w ap pede fokis sou sa ki pase a. Ebyen, libere lespri w de sa ki ap fè w panse jan w panse a. Men, gen moun, gen moun menm menm pou yo di konsa ok, al fè sèks. Paske pou anpil moun yo panse ok, se yon bagay ki ap ede ou. Libere lespri ou byen ede ou relaxe ou whatever jan sa ke ou sipoze relaxe pou ede ou nan moman. Jan nou konnen nou se kretyen, antan ke kretyen, sa ka rive, m pa di yon kretyen pa sipoze al yon, kòman yo rele moun sa yo an kreyòl, pou al nan terapi, pou al wè yon psikològ, pou al wè yon psikològ, antan ke kretyen m pa di pou pa al fè sa. Men, pandan ke w ap fè pati pa medsi, pandan ke w ap fè pati pa doktè a, si sa, sa ye si, si ka, si kò la grav, pandan ke w ap fè pa doktè a, pa bliye w konnen, kèlkeswa sa k nan lespri w la, kèlkeswa sa l ye a, konnen menm moun ki kreye w lan ankò, menm moun ki kreye w pito sou tè a, li gentan konnen ak ki sa w ap konbat, li konnen, li gentan konnen kòman sa ye nan lespri w. So, l t ap toujou bon antanke kretyen ou pale avèk Bondye ki se Moun ki te kreye w la. E dayè li di sa ankò nan 1 Pyè 5 vèsè 7, Déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Kidonk, depresyon se sou se sousi lavi, lè, e sousi lavi. Le plus souvent Moun deprime pa rapò avèk ok m wè entèl ap mennen gade bèl foto entèl ap fè gade bèl m pa konnen bèl machin entèl genyen oubyen yo ka wè yon le plus souvent moun youn nan bagay ki plis fè m ka di jèn deprime sèjousi se social media social media rezo sosyo ki se you know Instagram Facebook whatever sa li ye a ke yo itilize a, yo ka wè yon moun, bè konnen, oubyen yon zanmi, oubyen yon ansyen moun, ke yo te konnen, ke yo te grandi avèl, moun nan poste yon foto, di, o gade, entè, entè, entè, entè, men gade mwen menm, m te leve a entèl, m pa gen si, m pa gen sa, epi, sa fè w fè yon pakèt bann panse, ki fè w, fè yon pakèt bann bagay tèt chaje, poutan yo pa konnen moun sa yo wè a, èske moun sa li menm, èske moun sa, se moun yo poste foto a la, li gon bèl machin, men èske kè moun sa kontan? Èske moun sa se yon moun k ap viv byen? Èske l gen lapè? Gen de bagay kòmsi ki trè senp, ou genyen moun ou panse k ap viv byen an pa sou la moun nan pa genyen l. Se jis pou m di ke li enpòtan antanke kretyen, antanke imen w ap deprime, antanke imen se nòmal pou w kesyone ok sa k pase a kòman l te pase, sa k pase a kòman m fè kite sa rive men l ap toujou pi saj lè sa Lè yon lide konsa oubyen lè kèk panse konsa vin nan lespri ou, pa pa tiye tèt ou. Sa k te pase a gentan pase, oubyen sa w te fè a l te gentan fèt. M pa di w aplodi tèt ou, men ou aprann de sa ki te pase a. Ou ka poze kesyon di ok, sa te pase tèl jan, kisa m te kite, kisa k te fè sa rive, pou moun nan fè m tèl bagay oubyen kòman sa te fè pase konsa alòske m te gentan konnen tèl tèl bagay. So ou ka repale de bagay la pou analize, pou wè kote ou menm ou kite bagay la antre sou ou, kote ou kite sa fè w sa rive konsa. Men pa fè l nan sans ok mwen fè l paske. Map panse konsa paske ok mpa anyen sim fè sèl bagay a ui sèl bagay mwen mpa anyen li li bon lè nou panse antanke kretyen lè yon bagay rive ok nou mande Bondye padon nou mande padon pou sa ke nou fè a Bondye padone nou nou konnen ke sa ap vin de sou nou e lè ou fin mande Bondye padon ou menm tou fò konnen ke padon ke ou mande Bondye a Bondye ba ou li pa vle de kòmsi kilpabilize tèt ou, di ok, e si Bondye te pa done m, e si tèl bagay, tèl bagay. Tout bagay sa yo se vwa satan k ap fè w santi ke, e tout bagay sa yo k ap vini, tout vye panse sa yo k ap fè w panse ke w pa gen anyen. E menm moun ou wè kòmsi ou ta wè moun sa ap mennen, moun sa gen yon bèl machin, moun sa gen yon bèl kay, m pa konnen, oubyen moun sa gen yon, sa ou panse moun nan gen an ke w pa genyen an, ou ka wè moun sa li genyen men l pa gen sa w genyen an ki se lapè. Epa dim di w konfòtab avèk sitiyasyon ke w ye kounye a men m jis vle fè w konnen pa janm anvye moun ou pa janm konn sitiyasyon moun nan vre yon foto rete yon foto yon bagay rete yon bagay se yon telefòn moun nan gen yo ka di ok sa k pou di moun nan fin peye telefòn nan sa k pou di telefòn nan wè l nan foto a e pou li l ye sa k pou di yon moun ka pase l di ok banm fè foto li fè foto a li poste l sou entènèt sa k pou di se pa Ou pa janm konnen ki sa k kache dèyè yon grenn foto, ou pa janm konnen ki sa istwa a ye vre. Kidonk, ret tann jou pa w, m ka di sa tou. Fè Bondye konfyans, e si tout fwa kèk vye panse vin nan lespri ou, chase li. E kèlkeswa sa ki te pase ou santi w ap di yo, ou tande ou santi vwa k ap di w konsa e si Bondye pa padone w, jis chase panse sa a epi si w ta vle analize yon bagay ki te rive w, jis analize l nan sans chèche yon kote pozitif ok. Analize l pou aprann sa k pase a, pou aprann de ou menm e pou aprann de kisa ou kite nan ou, ki pòt ki ouvè nan ou ki fè moun nan fè tèl bagay. Pa ap analizel kom si pou pou bese tet ou anko. Paske nou tout se moun, nou tout fè erè, pa gen moun ki pafè, e sak fè nou chak e sak fè nou tout ap priye pou lot, nou tout ap goumen pou nou tout fè wout pou syel paske pa gen moun ki pafè. Mèsi. Depresyon pou mwen pa m ka di se yon bagay ke mwen goumen avèk tèt mwen anpil e m still ap goumen avèk tèt mwen toujou paske m se yon moun jan m te di nan sentòm yo m se yon moun ki renmen izole mwen si m gen yon bagay m pa pou m pa di m pa kite moun konnen se mwen si m vle fè w konnen Alex ou konnen m trè byen wap konnen m gon bagay men pa gen moun kap vreman konnen ok si Woodlen gon bagay pifwa moun ki toujou pifwa moun ki wè mwen yo toujou wè tout 32 m yo deyò avè tout dan m toujou deyò so si m gon bagay m ka di m mastè nan kache lè m gon bagay esak fè depresyon lè mwen deprime. li vreman, li fè mwen komsi, pa di grav grav grav, but li vreman ekstra, paske mwen pa kite moun konnen sa m gen, m pa yon moun ki pral mache di ok m gen si, m gen si, m gen si. E sak fè, gen yon pakèt vye panse ke m konn genyen, ki gen yon pakèt bann vye aksyon, Ki m sipo w ka pataje avèk piblik? Men, youn nan bagay ki toujou ede mwen, pandan m di ke m pa yon moun ki pale a, se ke lè sa toujou fèt, moun ki konnen mwen yo toujou di ok, Widlène gwo bagay. Tankou chant Genson la lè yon moun deprime li vag, mwen lèm son moun lèm lèm deprime anpil m vag, mwen vag nan sans euh ou ka wèm pa sou bò pyès moun, m plis janm fèmen kòm nan m plis rantre sou mwen menm, m pa m plis pa sou manje, m pa sou sòti, nan abiman m wè m abiye je ne sais pas euh men sa ki toujou fini pa ede mwen se euh gen de bagay m toujou fè m toujou kriye, E kòmsi lè m kriye m santi m kite epri m konnen emosyon an oubyen sa li ye a sòti epi apre yon bon kriye m fon bon kriye apre sa m fon bon pale a tèt mwen apre sa m bon. M pa konnen kisa ki mache pou ou, ka se kriye k mache pou ou, ka se pale avèk yon moun, ka se tande mizik oubyen sa m ka di m pa konnen ka se ekri Ka se lapriyè. Kèlkeswa sa ki mache pou ou a, fè li. Lè depresyon an vini an, pa panse ok ou ka jere l pou kont ou tou. Youn nan bagay m ka di, toujou jwenn yon moun, te mèt se yon granmoun ou fè konfyans, pale sa w genyen avè l e make sure ke moun sa a se yon moun k ap ka ede w tou, pa sèlman kòmsi fin tande w, bòt moun k ap ba w bon konsèy epi se moun tou k ap priye pou ou. Depresyon pa yon bagay. ke moun dwe pran a la lejè. Si yon moun vin, si yon moun ta di w ke l te goumen, si yon moun ta di w konsa ke l santi l ap, l ap, li pa li menm, l ap pèdi tèt li, kòm si l pa li, li pa santi l nan li menm, pa jis kòm si pase moun nan nan betiz, pa jis di an, ou pa gen anyen, pa jis di an. Si moun nan, si moun nan arive di w sa, se paske non sèlman li fè w konfyans youn, dezyèmman moun nan panse w ka ede l, twazyèmman moun nan panse w ap konprann li. So lè moun nan vin di w bagay sa a ou jis di ah men vant ou plen, ah yon bagay konsa li ou fè moun sa plis fèmen sou li menm e whatever sa k nan lespri l nan moman an whatever sa l panse nan moman l ap panse ok sa w di a se vre ou l ap plis fèmen sou li. e lap plis di ok banm fè sa m gen pou m fè a sa gen nan lespri l la lap plis fè li an map jis konseye ou priye si w ka priye pou moun nan priye pou li si w ka pale avèl pale avèl men pa janm inyore yon moun ki di w ke l pa santi byen pa janm inyore yon moun ki di w ke èske w ka ede m. Mwen santi m deprime ki konsa ka ba mwen. Si moun nan di w sa direkteman, ou konn sa moun sa se moun ki pap gen moun ki pap di w li ok ede m deprime gen moun kap di w yon pawòl gen moun kap di w konsa a to ti ma bout a la vi gen moun kap di w a m santi m delala gen moun kap di w a m jis santi m pa gen m pa gen kòman se m pa gen Plas mwen sou tè an ankò. Gen de kòmsi yon fraz yon moun di w, li pa di w fraz la kòmsi e pa yon blag li fè. E si moun nan di w sa ke l di w la se ke moun nan fè w konfyans anpil e li konnen ke w ka ede l. Li kwè ke w ka ede l. Paske jan de pwoblèm sa yo, moun nan pa p janm vin di yon moun li, li pa p janm di ke moun ke l pa alèz avè l. Kidonk, li rete yon sijè delika e m panse mwen di ase. Temwanyaj mwen se ke janm di a Bondye kòmsi Bondye ap travay avè mwen toujou paske m toujou yon moun ki rete fèmen nan sans sa e gras a Dye m gen moun ke menm ke m pa di yo anyen yo jis gade m sèlman yo konnen m deprime tèlman moun sa yo konnen m byen e moun m mèt Estè estène yo konn sa estène sa yo yo te konprann estène a so m di Bondye mèsi pou sa e lè m nan moman sa yo toujou bon jan bon jan bon jan ede m byen ke m le pli souvan m pa vle èd la kidonk m panse m di tout bagay priye pou mwen m ap priye pou ou n ap fè wout pou syèl Bondye beni w.